Yeah. Ki di Li posib nan finisman mwa a, 3 manm cpt yo ki se 2 enkilpe ki enplike nan kesyon koripsyon an, 3 manm cpt sa yo ta sipoze tjou lakò yo. Ban m eksplike w lè w gen yon Leta ki vle konvèti tèt li an gwo nèg. Ban m ba w egzanp la klè pou m montre w nan ki kòmsi tèlman nèg la ap fè de bagay e ke sosyete a pa di l anyen e ke tout rès lòbèy li pral fè yo, yo tou pase kòm levanjil. M pral ba w egzanp. Nèg yo enplike nan yon afè de 100 milyon de goud. Pèsonn pa di anyen. Ba la tèlman vin yon blag. Ou pa wè dosye avan yè kote ke skandal 1 milyon 500 mil goud la Emmanuel Vertilè voye Okap Ayisyen bay militan Pitit Desalin yo. Ou pa wè sa pase kòmsi sa pa anyen. Ok, wè sou konprenn sa m eksplike la. Bon, ok, eksplike m sa. Kot vètilè jwenn lajan sa? Vètilè pap travay pou tout kòb sa. E sil vo, nèg la pa yon enbesil, li pa pi egare. Sil voye 1.5 milyon, sa vle di ke minimum misye te genyen e 25 milyon. Bon, m sipoze, m pa konfime sa. Bon, m on ti jan egzajere. Si l ka voye 1 pwen 5 milyon bay militan, omwen l te genyen 5 milyon. Men kote l jwenn li. Èske ou wè sa vle di yon bagay pou moun? Ou wè sosyete a pa janm di anyen de sa? E konsa peyi fini wi. Gon premye aksyon k fèt, yo pa di anyen. Gon dezyèm aksyon k fèt, yo pa di anyen. Se menm jan avèk desizyon yo pran e Conatel pran an. Si sosyete a oubyen laprès an jeneral kite desizyon sa pase, ou wè la, on nèg w'ap sonje yon moun tankou Liliane. Liliane t'ap pran lwa. Kèlkeswa pwoblèm Liliane te ka gen avè w la, la l'ap pran lwa. L'ap pran lwa sou ou la. Menm jan wè Guilert di konsa sa p'ap pase. E sa k fè m di w nou gen yon pwoblèm de jounalis. Lontan laprès pa t ap kite sa pase. Rapid t ap gentan gen de gwo bagay ki fèt. Pa t ap gen okenn sòt nèg ap di konsa monchè Guerrier Henry, Guerrier Henry pa gen kolòn. Se vre Guerrier Henry a pa gen kolòn nan laprès. Se vre l pa gen kolòn nan laprès. Men japresi e mesye Karayb yo ke m te voye nòt la pou li epi se yo k rele m, se yo k ofri m espas la. Vision 2000 rele m y ofri m espas la Louko bon Louko Louko Esaü sa se anndan m ok e Scoop Scoop se mwen èske w konprann sa m di w lan men lontan ou t ap jwenn kòm si men se se mwen menm jan gon ti bagay m ap tou di la aswè a e. M bese tempo a pou m di l paske anfèt m pa t sipoze pale de sa men m pa ipokrit. E kòm mwen te rele Juno Jean Baptiste nan telefòn, li wè apèl la e ke l di Jean Ismael Valestin l ap tounen m apèl la men l pa tounen m li. Kite m di Juno e monchè dèfwa fò w kite kòk la chante. Renard pa kite kòk la chante 3 fwa men omwen kite kòk la chante on fwa men lè w pa kite kòk la chante ditou epi w aji konsa l pa kòrèk paske fò m di Juno ansyen kolaboratè nou nan Boukante Lapawòl anfèt tout moun konnen ke w kite Boukante Lapawòl depi an mwad jen. Sa vle di, e pa paske vin gen yon sitiyasyon kote ke Leta atake boukante lapawòl epi pou kouri soti yon nòt pou di ke men depi Jwen ou pa nan boukante. Se vre ke lèt la antidate men se te gratui. Ok, lavi a defwa m pa konnen non mwen. M pa konnen. Men pwochèn fwa ou gen pou aji omwen tann kòk la chante yon fwa. Renois pa gen tan pou tann li chante 3 fwa, men kite kòk la chante omwen yon fwa. Men w pa kite kòk la chante menm. Se kanmenm pa kòrèk. Bon, se la jenès men li pa li pa kòrèk. Ok. E sa pa kòrèk. N ap retounen sou M ap retounen sou mesye cpt yo. Eske mesye sa yo ka toujou rete kòm nan pral? De fèt yo toujou rete. Men mwen m pa genyen kòman m te ka di sa? Ban m fon moun ede m pito. Paske m pa konnen. Ban m fon moun ede m. Ban m eseye fè moun sa ede m pito. Paske m pa menm alèz nan sa m pral di a la. Men misye ka ede m. Paske misye se yon oditè Boukante Lapawòl ke l ye. E m sèten ke li ap tande la. Banm eseye gade si misye te ka ede m nan sa. Paske, lè, e sa yo rele sitirè a ye? Nèg a vòlò an premye bagay. Ou va di l, an di, an di, lè timoun kòmanse vòlè, li pa vòlè D'un coup lal vole ka vwazin nan li komanse vole anndan lakay li. Timoun nan vole on bagay anndan lakay ou ke w te metel ou pa dil anyen ah e timoun li ye pa okipel. Demen si Dye vel vole on pi gwo bagay. Kèt se poukisa wap fè sa etc mwen menm m pa nan jwèt non. Epi apre sa l komanse al vole ka vwazen an. De ka vwazen an komanse mache vole e finalman vin tounen on gwo vole. Dènyèman lèm pale de dosye 1 1 milyon 500 mil goud la.

Ou met pale. Tonvon dim yon bagay ou janti wi avèk Juno mwen m patap janti konsa m kite sa ah gen de bagay yon nèg pa fè fòk ou moun
eh on nèg li fon premye aksyon peyi a relax li fon dezyèm Peyi a rilaks. Èske w pa panse demen se, sa, sa se, se antesedan oubyen presedan n ap kreye pou ke bagay la vin yon ti jan agrave? Nèg la enplike nan yon premye bagay. Moun yo rilaks, yo pa di anyen, pa gen anpil bwa rive. Dezyèmman, gen yon afè de 1 milyon 500 mil goud. Moun rilaks eksetera. Men, kou, kou, kouman, kouman, kouman sa ap fini menm?
Bon, e tip de pouvwa totalitè sa yo ki pa gen baz legal e konstitisyonèl, yo toujou afiche yon sèten awogans. E nan awogans ke y ap afiche yo, e fò pa bliye ke e awogans nèg yo kòmanse depi anvan 7 jiyè. E nèg yo pou te pou yo rive, nèg yo boule mache nan peyi lòk, yo boule lekòl, yo bloke tout yon peyi avèk de gang, apre sa yo touye yon prezidan, apre sa ou wè kòman yo depanse 600 milya de goud an 40 mwa san pèsonn pa poze yo kesyon. E se tip dawogans sa a ki fè ke e e. Baz peyi a bouyi e yo poko ka wè l. E se pou sa mwen menm, lè m pran paramèt yo nan konpòteman totalitè yo parapò a kominike Conatel la, parapò yon seri de lòt zak ki ap poze nan sosyete a, gen ladan yo ke moun wè, gen ladan yo ke moun pa wè, e gon kote l pral eksploze. E se nan kad paramèt ekonomik, sosyal e politik yo, e konesan lè reyalite istorik e reyalite kiltirèl yo, pou mwen menm, li pral pete nan figi yo ant mwad fevriye e mwad avril. ni cpt a ni gouvènman ap kraze paske awogans sa e epi e se sa se sa nou rele petèt entelektyèl klas mwayèn yo e nèg yo gon fòm delitism lakay yo e elitis sa vin devlope yon sèten awogans e pa rapò a moun ki fè mas pèp la, yo panse yo menm yo siperyè pa rapò a mas pèp la, mas pèp la dwe aksepte e sibi tout sa y ap fè. Donk kòman w vle de nèg k al lekòl, de nèg ki rele tèt yo doktè, de nèg ki rele tèt yo enjenyè, ekonomis elatriye ki dakò pou rantre nan cpt a la a e pou met pye sou konstitisyon an? Se yon fòm dawogans ke l ye. E se awogans sa a ki toujou kraze yo. Paske gen de lè ou pa wè kot limyè a ap soti, men limyè a gentan ap parèt yon kote, yo pa ka wè l. Men nan baz peyi a, nan nannan peyi a, nan emosyon peyi a. Paske gen de endikatè tou ke w ka gade. E pa egzanp, si w ap gade tchat e emisyon pa w la anba chat la epi w di bon 3 mesye sa yo ke w kenbe nan vòlè kòb leta e kisa n ap fè avèk yo e epi w wè reyaksyon anba chat la yo di w tout moun yo di w fò cpt a kraze tout moun deja dakò pou cpt a kraze koulye a se kijan l prale e m gen enpresyon ke l prale de fason brital se pa mwen sa m swete non men se awogans yo ki mennen sosyete a la. Ou gen dwa wè yon jou maten y ap fonksyone nan lari a e pèp la deside li kòmanse mare yo nan lari a. Paske pèp la konnen ke nèg sa yo pa gen ni dwa ni kalite e yo pa gen lejitimite pou yo chita nan tenten ke yo lese pete a ki pa egziste nan konstitisyon an. Donk pou mwen menm, Awogans tip de fòm totalitaris sa a, yo toujou peye l chè. Konkonm dadou, tren an sou wout, se kilè l ap rive? Li gentan sou wout nèg yo la. Yo poko wè sa. Se sa.
Antouka, mèsi anpil. Mèsi anpil. M te bezwen ti ekleraj sa. Mèsi Stanley. A byento. Bondye beni w. Kenbe la. Vwala, Stanley. M te bezwen ti sa a pou m te kapab konnen. Bon, men, Mwen fèk aprann la tou ke konsèy dè minis ki te planifye pou fèt demen an pap fèt ankò, li anile e nèg yo prèske tchoula kò yo. Men Gilles, anvan w ale, anvan w ale, se vre ke w te plenyen a nèg cpt yo pou emisyon Boukante la pawòl, men anvan w ale di nèg yo monchè m regrèt sa m te di a, mande, di, fè yo tounen sou de sijè. Pase ke mega Mega ap soufri anpil de sa paske mwen menm m pap kanpe m pap kanpe e emisyon an ranfòse m gen plis ke yon trantèn de platfòm ki resevwa Bokante lapawòl men lè w gen yon stasyon de radyo ki gen emisyon ki pi ekoute a ki gen yon pwogramasyon ki gen de kòmanditè nou fè Alex mal wi Nou fè Alex Maly ki gen de komanditè, de piblisite, de moun ki peye pou piblisite yo vin retire, nou mande nèg a retire emisyon konsa. San pa menm ba nèg yon ti avètisman. Nou fè l mal wi. E anpil fwa gen de sakrifis Alex ap fè. Mwen menm mwen konn mande Alex pou ki sa l ap fè sakrifis sa yo pou radyo an Ayiti. Nèg la defwa e kòb nan pòch Alex pou l mete pou l asire l ke radyo a nan tout vil pwovens yo men. De gwo sakrifis Alex fè. E pi pou n fè l sa. Dèyè pa nèg ki anmègde pèsòn moun. Nou pa ta fè misye sa. Alex pa merite sa. E pi sa k di an depi nou monte Miami nou toujou bezwen pou n al nan radyo mega Miami. Men e pa Alex nou ta fè sa misye. Alex pa merite sa. Men mwen menm Guerrier Henry. Ay, ay, ay, ay. Pi wouye. Pi koupe. E j'ajoute, pi file. Menm zouti a. Petite rivière latibonit, gang, gran grif, mete du feu nan sou komisarya a. Se li yo voye ban mwen la. Pandan ke lapolis jodi a anonse ke li reprann kontwòl komisarya Liancourt. Men nèg yo mete dife nan komisarya Petite Rivière de l'Artibonite kay Ariel Henry. Ariel Henry a map ba w manti. M pa konn joure moun. Men se yon nèg ki terib wi. Se yon nèg ki terib wi. Misye terib anpil anpil anpil anpil anpil. Maurice Milien kòman w ye? Mèsi paske w toujou ap koute nou. N apresye sa anpil. Enben, n ap tann mesye yo k prale. Gen yon nan yo ki di konsa, O, Trump te gen pwoblèm, yo pa janm fè l anyen, mwen y ap vin bay pwoblèm. M ap ret la pi rèd. E vre, e Trump ou ye? Antouka, pa gen pwoblèm. Mèsi anpil tout moun, mwen te kontan avèk nou. Randevou demen swa pou yon lòt emisyon Boukante Lapawòl. Guerrier Henry, pi wouye, pi koupe, e m ajoute dèyè l, pi file. Bon.